Jan m te anonse l, se te mete sou pye nan okazyon 90 zyèm anivèsè LEH. Nou te fè 2 tiraj deja, premye tiraj lan 23 avril, dezyèm lan 28 me nan okazyon fèt dè mè la. E jodi an nou fè twazyèm tiraj lan ki pwograme pou rantre dè klas la. Se yon pwosesis ki te long, ki gen anpil anbich, anpil pwoblèm. sou chemen l men kanmenm detèminasyon ekip lan fè ke nou akouche sa nou te vle a. Sa nou te vle a, lotri an lan lan misyon sosyal li, li vle patisipe nan zafè edikasyon, nan zafè peyi l. E nou menm nan lotri an nou kwè ke avèk tout ekip lan, avèk sipò gouvènman, finalman tiraj la fèt. Tiraj la fèt. Gen yon, petèt yon rèv ke n ap karese anndan lotri an ki kòmanse vin yon reyalite, se fè lotri an konnen vin fè sa l te konn fè ki byen. Sa vle di ke retounen avèk vann biyè lotri an anndan Leta, sansibilize popilasyon an, anplwaye Leta yo, moun nan kèlkeswa kote l ye, nou wè moun ki gen oswa Jan Rabèl oubyen Sodo oubyen nan ministè dè finans, FAES, ona. elatriye men se yo ki jwe tout moun ki jwe wap gen chans pou genyen sa ki enpòtan se ke nou menm nan enstitisyon leta yo ki gen responsablite pou akonpanye popilasyon an nou fèl avèk kouraj avèk anpil difikilte men franchman mwen menm avèk tout ekip mwen tout moun ki vle travay pou chanjman nou anbake nou pou gon lòt lotri nasyonal se sal ye. E sa nou fè jodi an se montre ke a tout moun, a le mond, pou nou sansibilize plis moun pou konprann ke se yon lotri ki te fèmen, l ap reouvri, l ap toujou genyen de fay ke nou prè nou menm pou nou asime, pou nou korije o pwofi de leta, pou nou ranfòse enstitisyon an, o pwofi de la popilasyon pou l bay sèvis a moun ki bezwen sèvis. Se sa objektif lan. Objektif lan tou se lan moman difisil ke nou ye. sou le plan ekonomik ak sosyal pou n akonpaye moun ki pi fèb yo. Se anplwaye ki jwe, se popilasyon ki jwe, se yo ki genyen. E m espere ke n ap gen lòt tiraj ki pral touche plis moun, lòt tiraj ki pral konsène plis moun, gen plis moun k ap konprann ke lotri nasyonal, chak tan n ap pale nan non lotri an, se lan non peyi an, se lan non jenès lan, se nan non popilasyon an ke n ap pale e se o pwofi. de menm popilasyon sa pou nou gon lòt jenès ki pap kouri kite peyi an pou lal chili men poul pa kite peyi an pou lal chili fòk gon bagay lap fè fò peyi a ofril on bagay miltinasyonal ap travay poul ofri a jenès lan ofri a peyi an on lòt kalite lotri ki o sèvis kote ke moun kap fè bòlèt yo dwe peye pa gen de leta lan peyi an moun kap fè kazino yo ap peye e lotri an li menm sa li ranmase a. Li pral jwenn moun ki pi fèb yo, moun ki dan le bezwen yo, pou l ka peye anplwaye l e travay pou l kontribiye a a a bidjè nasyonal lan jan lwa finans lan di l. Se nou menm, DGI, Ladwann, ki dwe ranmase kòb pou pote bay lan kès leta. Yo fè wout, fè lopital, fè lekòl, ankouraje plis moun, akonpaye moun ki pi fèb pou yo jwenn mwayen pou yo voye pitit yo lekòl pou ka gen lopital. Alò, Lotriya li menm, jan misyon l di an, se sa n ap fè e n ap kontinye mande sipò chak grenn moun. Laprès lan, li toujou la, men nou bezwen plis toujou nan men popilasyon pou konprann ke travay l ap fè a, se travay yon peyi, l ap toujou difisil jan peyi an ye a, Men fò w genyen kouraj, detèminasyon, vijilans tou pou gade kote k gen pwoblèm pou korije, se pa detraktè k ap fè nou fè bak. Alò fò m di, fò m pwofite pou m di ke Lekòl la ap ouvè nan premyè toune yo nan semèn sa a pou nou vrèman vrèman son reyalite ke loterie nasyonal kontribiye a rantre dè klas pou ane 2017, 2018. E n ap pwofite pou nou di tout ganyan yo n ap tann yo e n ap fè remizan jan m te di l lan.

N ap travay avèk lòt enstitisyon patenè ki pou nou mete yon fren a dezòd ki genyen an. Nou p ap devwale tout estrateji nou, men nou di nou sou bòn wout. Leta ayisyen pran kesyon Grètaza an men, il ne s'agit pas de la loterie oubyen de mwen menm antanke Direktris Jeneral, men il s'agit de l'Etat. Sou kite Leta bay yon gwoup moun. sou pretèks ke w ka fè pou yo tiye w, kisa w ap dirije? Se yon gwoup moun, ou gen limit yo, n ap respekte dwa yo. Men sa leta gen pou l fè a, rantre dè klas la, tout moun k ap pale, mwen t ap tande radyo yè, se lan kò minis edikasyon nasyonal la ye. Sa vle di ke se nou menm, lan leta ki gen responsablite pou akonpaye popilasyon an. pou peye pwofesè, pou ranje lekòl, pou repare wout, wout ki bloke Dèlma 60 lan, se TPTC k ap fè l, se pa ankenn asosyasyon prive. Alò m ap di w pa gen 2 leta nan peyi an, se lotri nasyonal k ap jere jwèt aza yo jiska nouvèl òd.